Fè nèg yo pwogrese paske fò nou rive n objektif nou an, objektif nou an se baz 5 segond lan. M di enben, li pa, epi l rele lòt la, l di pou nèg yo pwogrese. Efektivman lè l di sa, blennde a fè yon ti pwogrese. Men m di, lè blennde a pwogrese, m di ke. Li di pwogrese, pwogrese. Erik fò Nathan li di pwogrese. M di ebyen ok. Kounye a m oblije kite blende yo m al gade, m al baleye wout yo. Lè m al baleye wout yo, m wè, m wè se e gon, alò ban m eksplike w byen. Anndan vilaj la gen yon, li fèt an fòm U. Lè m di U a, tankou e son w antre epi l sòti nan yon lòt antre. L antre bò teyat, l al resòti bò Sentemo, sou bò edh la. Men nou nou antre bò edh la ki donk ou konnen nan chak antre yo nèg yo te fè 2 gwo tou. Men nan 2 gwo tou yo yo mete sak tè nan youn nan tou yo pou yo ka itilize l yo menm lè y ap fè kidnaping lè y ap pase a machin. Ki donk e la blende yo pase. Efektivman m tounen dwòl nan sou blende yo. Efektivman m rele youn nan blende yo nan telefòn m di a men y ap bouche men y ap ouvri tou a y ap tire sak tè yo wi sa n ap fè. Blende a kou m di blende pito vire al kenbe tou a. Pase lèm wè lòd la pa egzekite mwen m rele polisye k andan blende a mwen menm m dil sa. Lè polisye a, lè nèg la kon, lè m tande m rele m di sa vle di efektivman blende a vire, lè l rive sou 3, 3 gentan fèt, yo gen retan retire sa k tè y a la vè yo, 3 fèt. Kidonk nan lè m te wè yo, m te wè bagay la m te bay.

Lang Peyi penetration ate. Sa vle di pye nèg sa yo t atè yo menm yap penetre lè yo fin antre andan bandi yo kòm entelijan yo menm ki pi m pa konnen petèt genlè pi entelijan pase nou yo kite n antre epi m pa konprann kòmsi nou pran espas la pou yo di lapolis pran espas pa gen okenn tim oubyen gen ankenn anyen ki vin debloke espas sa. N ap resi nan trip de petèt distans 40 bi a 34 monchè lè n rive nan 34 lapolis genlè panse panse yo alèz nèg yo pase pase apre yo koupe wout yo met bagay pandan se tan gen yon ti yon bagay lapolis la k rele dejenvè dejenvè gen yon dwòn se li kontwole dwòn lapolis la k ap bay enfòmasyon. lame se li ki sou an se nèg militè yo ki sou anjen lou a e lè nèg yo vini pou tounen nèg bò yo avèk swat yo ki t antre yo vini pou yo tounen yo pa ka tounen yo pran nan nan e twou ke e yo kweze pou pou pou n ta pase a kounye a rele anjen lou anjen lou an pàn lwil pa gen lwil e moman an se p-boy respè pou ou se p-boy ou fè sout sa w kapab. Politisyen k mouri jodi a yo pa sou konsyans yo. Se vre m bòy respè pou ou. E nan moman an yap fè lwil. Yo fè 30 45 minit pou yo jwenn lwil. Lè anjen lwa vini militè yo m pa konn si se twòp frap twòp bagay yap pran. Kounya yo yo fon 2 kout pèl yo panse yo panche 3 3 pa bouze vre. Men antretan nèg yo tante plizyè fwa lage koktèl molotòv lage bagay pou yo boule 2 chak mitan yo. Polisye yo A chak instant yo riposte yo kenbe yo kenbe yo kenbe jiskaske vwala kounya la rive jiskaske blende a ale blende a ale e pa blende a non anjen lou a ale nèg yo pa resi soti mesye nèg yo fè. Prè de 2 zè tan ap pale sou radyo, la polis ap rele. Gon degre, gon polisye ki di, Mesye, n ap mouri nan blende a wi. Nou pa ka menm pran souf ankò. Tout tan lapolis la ap tande. Se Kounye a, nèg yo rive yon degre, malgre nèg yo nan blende, yo ap ouvè pòt blende pou yo tire a bandi. Lè polisye yo wè popilasyon an vin anvayi yo, popilasyon an pran pòz y ap evakye nèg yo. Se menm moun sa yo vin pran pòz ap evakye nèg yo, se yo pran nèg yo, yo mennen yo bay bandi yo, se yo pran zam yo tou remèt bandi yo. Men sa k pral va pi imilyan an, sa k pral pi imilyan an, lè gen yon nèg nan, nan, yon polisye ki rele Che, gen endikasyon l chevalye nan swat, se polisye sa k sove anpil polisye k pa mouri anndan an, ki pa fin mouri yo mennen lopital se chevalye k sove avè yo, chevalye yon swat ki sove avè yo. Kounye a. Yo rele tout bby nan la police la pou vin nan DDO. Mesye tout bby desann nan DDO. Nèg ki dan ki dan sivye ki lakay yo nèg ki vle vin bay koube vin bay kout pen. Gen plis ki gen vre 4 a 500 polisye anba nan DDO. On premye reunion fè DG pale. Brase lide. Minis jistis vin vini. Depi kou m wè minis jistis la m di bon nan kè mwen m panse nou gon bagay nou gon kouvèti legal nou pral frape. Oh oh. Sa rete pou m gade kounya, Ho Kòmandman pral chita pou prepare mòd operatwa. Apre yon 45 ou inèdtan, dezèdtan, DG tounen, l vin pale, l di bon, kounya bagay yo evolye piske nèg yo gen yon blende, mesye se pi bon blende lapolis la genyen li menm ki nan men nèg yo, nèg yo gen yon M 60 tou nan men yo. Kounya fòn gon lòt mwayen. Meldy nap atake yo kanmenm men ki mwayen men ki mwayen pou nal netralize yo wi s kounya map pale w la la Meldy zèven anyen pa janm fèt polisye parèy mwen yo na wè nan kisa nou pran na wè nan kisa nou pran e youn nan bagay map di nou nou wè tout sa kap pase n la poli la popilasyon pa leve yon ti dwèt na konnen Kiyès kounya ki zanmi nan kiyès ki pa zanmi n se sa m te vle se sa mwen menm mwen vle di nou na konn kiyès ki zanmi nou kiyès ki pa zanmi n lè nap gaze moun nap fè nenpòt egzasyon sou moun yo di n lè pou n ba gaz yo di n lè pou n ba gaz e pa e pa e pa kòn kòt polisye kap bay gaz ki di n lè gaz la merite men lè nap fè egzasyon sou moun fè bagay pou moun kounya nap wè lè n nan moman difisil la anverite anverite si e pa sa polisye ka nap fè tèlman gen moun nan popilasyon an m tande ki endinye. Polis Jackson t ap envayi nou, l t ap anvayi anba l Vilaj de Dye. Se sa pwofèt la t ap fè. Brase lide. Enben, mèsi a moun ki t ap tande vòys sa a. M swete n a pran konsyans. E m di pèp la, e pa tout polisye. Mayorite polisye nan vant, nan zantray nou l soti. Nou vle yon bagay chanje. E se polisye sa yo k mouri a yo vle yo te vle fini avèk bagay Vilaj de Dye k ap fè kidnapin, se te ap fè yo mouri. Pa pran nou tout pou menm. Gen anpil nan nou, majorite nan nou, nou vle sa chanje. E sa kap bay la la nou pa ladann. Mèsi anpil.
Kounya lè m vole drone nan m di kòmandan apa alò sa se kòmandan Boucher ki te ap kòdone alò lè m al mande avan operasyon an kòmanse alò m mande radyo operasyon yo di m ke m pa bezwen radyo operasyon e li k ap pran kòmand lan e li k ap pale.

Fè nèg yo pwogrese paske fò nou rive n objektif nou an, objektif nou an se baz sèks yo kont la. M di enben, li pa, epi l rele lòt la, l di pou nèg yo pwogrese. Efektivman lè l di sa, blennde a fè yon ti pwogrese. Men, m di, lè blennde a pwogrese, m di ke. Li di pwogrese, pwogrese. Erik fò Nathan li di pwogrese. M di anben ok. Kounye a m oblije kite blende yo m al gade, m al baleye wout yo. Lè m al baleye wout yo, m wè, m wè se e gon, alò ban m eksplike w byen. Anndan vilaj la gen yon, li fèt an fòm U. Lè m di U a, tankou e se yon antre epi l sòti nan yon lòt antre. L antre bò teyat, l al resòti bò Sentemo, sou bò edh la.

Pase lèm wè lòd la pa egzekite mwen m rele polisye k andan blende a mwen menm m dil sa. Lè polisye a, lè nèg la kon, lè ntan, lèm rele m dil sa blende efektivman blende a vire, lèl rive sou 3, 3 gentan fèt, yo gen retan retire sak tè yo yal avè yo, 3 fèt. Kidonk nan lèm te wè, m te wè bagay la m te bay.

Fè nèg yo pwogrese paske fò nou rive n objektif mwen, objektif mwen se baz 5 segond lan. M di enben, li pa, epi l rele lòd la, l di pou nèg yo pwogrese. Efektivman lè l di sa, blennde a fè yon ti pwogrese. Men m di, lè blennde a pwogrese, m di ke. Li di pwogrese, pwogrese. Eee fò Nathan m di pwogrese. M di enben ok. Kounya m oblije kite blennde yo m al gade, m al baleye wout yo. Lè m al baleye wout yo m wè, m wè se e gon, alò ban m esplike w byen. Anndan vilaj la gen on, li fèt an fòm U. Lè m di U a tankou e s on antre epi l sòti nan lòt antre. L antre bò teyat l al resòti bò Setemo sou bò edh la.

Pase lem we lot la pa egzekite mwen m rele polisye k andan blende a mwen menm m dil sa. Le polisye a, le neg la kon, le ntan lem rele m di sa blende efektivman blende a vire, lel rive sou 3, 3 gentan fet, yo gen retan retire sak te yo yal ave yo, 3 fet. Kidonk nan lem te we yo, m te we yo ak bagay la m te bay. Piske blennde yo vin kole yo pa ka sòti kounya la a piske Gond Vilaj ak anpil kay yo moute sou do kay kounya la a kote blennde yo kanpe devan twa yo tonbe lage koktèl molotòv sou yo koktèl molotòv la t ap fè yo pran dife a fòs li ap lage koktèl molotòv gen de fwa blennde a ap etèn gen de fwa l relimen blennde bay la relimen li retèn bon kote m ap di blennde yo fon ti bak gon koktèl ki pral tonbe fon ti bak yon ti avan fon ti bagay kidonk kòman. nan geto a. Epi penetras yo ate. Sa vle di pye nèg sa yo t atè yo menm y ap penetre. Lè yo fin antre anndan, bandi yo kòm entelijan yo menm ki pi m pa konnen petèt genlè pi entelijan pase nou yo kite n antre. Epi m pa konprann kòmsi nou pran yon espas la pou yo di lapolis pran yon espas pa gen okenn tim oubyen gen ankenn anyen ki vin debloke espas sa. N ap reyisi nan tren ki petèt distans 42 a 34. Monchè, lè n rive nan 34, lapolis gen lè panse panse yo alèz. Nèg yo pase pa, pase apre, yo koupe wout, yo met bagay. Pandansetan, gen yon ti, yon banan lapolis la ki rele dejenven. Dejenven gen yon dwòn, se li kontwole dwòn lapolis la k ap bay enfòmasyon. Lame se li ki sou se nèg militè yo ki sou anjen lou a. Lè nèg yo vini pou tounen, nèg bò yo avèk swat yo ki t antre, yo vini pou yo tounen, yo pa ka tounen. Yo pran nan twou ke yo kweze pou pou n ta pase a. Kounye a rele anjen lou, anjen lou an pàn lwil, pa gen lwil. E moman an CP Boy, respè pou ou CP Boy, ou fè sout sa w kapab. Politisyen k mouri jodi a yo pa sou konsyans yo. Se vle bwè respè pou e nan moman an yap fè lwil fi mwen jwenn nou fè 30 45 minit pou jwenn lwil lè anjen lwa vini militè yo m pa konn si se twòp frap twòp bagay yap pran kounya yo yo fò de kout pèl yo panse yo panche twa twa pa bon se vre men antretan nèg yo tante plizyè fwa lage koktèl molotòv lage bagay pou yo boule chè de chak mitan yo polisye yo.